Gade grosè Bondye mwen genyen. Satan te fouye tou a pou mwen. Se li menm ki tonbe ladann. Se li menm tonbe ladann. Wi se li menm ki tonbe ladann. Gade grosè Bondye. Oh oh. Mezanmi madan.
Oh oh.

Koman jounen an te ye pou tout bagay ok. Poko te di nou tap wè jodi an sak pase menm menm poko wè w. M tap fon ti lavi a lòt fè a. M panse nap wè talè konsa paske map kite rès lavi a paske menm mwen tou m anvi wè w.
Waw ou serye vre? M pa kwè ou janm anvi wè w ou anvi wè m konsa. M di w sa deja nap wè talè konsa wi. M di m tèlman anvi wè w menm lavi a map kite pou nou ka wè. An pasan m te kontan wè w dimanch lan wi paske m wè w asèpte Jezi tout bon vre.
Ah wi wi, mwen menm tou m te kontan wè nou legliz lan tou. E m te di nou sa tou m t asepte Jezi tout bon. E bon, m espere sa paske m santi ke Jezi konsa tou nan lavi m tou yon pakèt bagay ki vle chanje nan vi pa m. Bon, m santi ke sou la tou t ap byen swiv tou, lè w te legliz lan ou te wè kòman m t ap koube gade w tou. Se paske m te santi ke yon pakèt bagay nan mwen menm. Ebyen cheri janm diw lan wi paske m pral map kite rès rad yo poun ka wè paske m paka tann yo. Anmeyy ok bby pa gen pwoblèm map tann ouff cheri ooh ti nèg genlè panse son bon bagay serye menm si m asepte jezi kòm sovè vre waw kondisyon sa m gentan vini a la mezanmi eske m ka asepte jezi.

Se sal ye wi cheri lè 2 moun marye. Se sa.
Toujou gen yon ti afeksyon nan fwaye a. Wi cheri. Ou toujou rekòmanse kòmsi ou toujou ap koze a fanm nan lanmou an vin plis ogmante. Lanmou an konnen m pap janm pa renmen w tou non Deni. Mwen m kontan sa. Ou wè m pa ka gade w nan je. E pou nou bay jèn kap vini yo. Egzanp pou nou se yon modèl pou yo nan legliz la. Pou yo nan legliz la. Men anpalan de modèl tou cheri.

Fò n maryel wi fò n marye pase yo konnen lè jack li ye fòk nou maryel. Humm cheri se li menm ki pou deside poul pran yon fi epi li menm poul Wi lèl fin pran yon fi nan menn nap maryel wi. Manman.
Wi.
Papa.
Map vini tande. Kote ou pral la.
Map vini manman. Men kote ou prale m mande w kote ou prale wap vini manman. Bon mezanmi gadon lavi pou mwen jezi.
M kouri fò m mete nan matè cheri chak jou.
Dede. Chak jou m mete nan matè map priye pou Elgi poul ka chanje cheri. Jenn gason sa mwen m pa konn sa m fè avèl paske m pale twòp. M pale twòp e gason e ou konnen sa wap di avèl mwen m pale twòp. Men cheri m paka bat li. M fèl se vre men cheri m menm pa m pa presanti man. E ou e ou gatel tou wi Dede ou menm ki gatel ki metel nan kondisyon sa. Men son sèl la m gen cheri m grelotel.
Ebyen se sak fè w gatel la wi Dede. Se ou koz li konsa janl ye a la wi. Timoun nan tou lap vini ou pa konn ki wout li fè. Son sèl la m gen wi seyè.
Oh.

Nik pat non la wi min.
Ki moun ki rele Nik sa. Neg lot ap rele ou gentan sou 10 la m sou 5 lan wi min. Nik m pa konn Nik sa.
Neg m konnen konpè ti mak. Neg yo gen konba men yo pa pa male. Ti mak m konnen. Se moun sa m konnen.
Janm wè ti jèn la mesye si se konsa neg yo te pranm la. Kilè e konsa bagay yo tap mare nan menm la Heyy Humm janm wè misye a la mesye Mwen wè misye pèdi l pap al pèdi l Humm nèg sa yo Humm lè yo genlè gen grenn pase berejèn papa Ohh Bagay yo rèd bagay yo rèd.